Medam mesye bonsoir isi Jacquelin Belizaire e jodi a se dimanche 27 fevrier 2022 nou kontan avèw tankou nou te diw nap dekrete la pèmanans nan okazyon gè sa ki gen an Ukraine avèk atak kontinyèl ke la Risi ap fè nan peyi Ikrèn. Nan moman nap pale la, kout ròkèt kontinye, obu, misil ap tonbe sou vil Kyèv men vil Kyèv toujou kenbe. Gen plizyè rumè kap sikile men rumè yo paka konfime ke la Risi ta pran Kyèv e Pentagòn sot soti yon nòt pou fè konnen ke yo pa gen enfòmasyon, yo pa gen prèv ki ta di ke vil Kiev, kapital peyi a, ta tonbe. Men, n ap kòmanse avèk dènye devlopman pou ou nan kad pwogram sa, nan kad gè sa. Se dabò 2 otorite, 2 pèsonalite wo plase an Ewòp ki sot pran lapawòl. Se dabò. Ursula von der Leyen ki se prezidan Komisyon Ewopeyèn nan epi avèk Josep Borrell ki se chèf diplomasi ewopeyèn nan, yo sot pran lapawòl la, men yo tou lè 2 kenbe menm langaj. Dabò, yo di ke non sèlman y ap kontinye pran sanksyon kont Larisi, men pa sèlman Larisi, men y ap pran sanksyon tou kont tout rejim ki asosye e ki favorize gwo devlopman sa a, notamman. ekip Lukashenko a epi Belarus yo di ap pran sanksyon kont yo. Komisyon Ewopeyèn nan di kon a ke son gè ke san parèy notamman Ursula von der Leyen ki li menm di son gè ke yo poko janm wè ki ap rive la an Ewòp yo di yon lòt fwa ankò depi 1945 enben lagè retounen an Ewòp. Premyèman yo gon fòmil ke yap itilize pou lè refijye paske. Refijye yo ap kite, ap deplase kite Ikrèn an gran nonb e daprè enfòmasyon ki soti menm an Ikrèn, tout moun gen dwa, tout pa egzanp fi yo gen dwa ale, gason ki pa gen, ki anba 18 an ou gen ki anwo 60 an yo menm yo gen dwa ale tou men apre sa tout moun ap mete nan lagè. Ursula von der Leyen di konsa ke li salye, li salye kouraj e pèp Ikrenyen an, li salye kouraj tou e lame a ki yo menm kanpe tennfas devan lagresè, devan lopresè an palan de de Larisi. Epi yo yo kontinye ap akeyi yo di w yo ap eseye pote Pote kole avèk plizyè peyi ki gen fwontyè avèk Ikrèn k ap akeyi refijye yo ki ap rive pa bann e pa pakèt. Mesye Josep Borrell li menm ki se chèf diplomasi ewopeyèn nan, enben li menm tou l pale nan menm sans la pou l di l ke l wè misil, bonm k ap tonbe. Epi li menm tou, li rete tchè chapo devan pèp Ikrenyen an, devan lame Ikrenyèn nan. E li di ke yo fè, yo fè, yo pran de desizyon pou yo pote kole avèk Ikrèn, y ap pote ba li karbiran, materyèl e y ap kontinye pran sanksyon tou kont tout moun ki antre, ki kolabore avèk Larisi nan kesyon. E yo. Gen yon gen de bagay kap fèt ki de fason istorik, se ke de peyi tankou Lalmay ki di lap pote kole avèk Ikrèn, yap pote zam ba yo, yap pote minisyon ba yo, yap pote manje ba yo. E pi Mesye Borrell di ke yonn nan bagay ke yap pral yap konbat an Ewòp tou, se les mensonges de la Russie. Yo gon gen yon matrakaj medyatik ke la Russie ap fè. yo menm yo vle kontrekare matakan medyatik sa kote ke y ap bay enfòmasyon, dè enfòmasyon ki pa ka verifye e yo menm y ap eseye kontwole kanal enfòmasyon yo pou yo kapab anpeche ke Larisi bay enfòmasyon ki tèt chaje. E donk nou di chanselye alman an palan de Olaf Scholz li menm li di ke l pral voye zam ak pwovizyon bay Ikrèn e yo pral aji sou Swift la tou nou konnen ke E sou fason lòt gwo koze ankò, nou t ap wè ke nan mezi, nan sanksyon ke La Mezon Blanch oubyen Lèzetazini ap pran yo te kite sa an rezèv. E Lafrans li menm li pwomèt tou pou l voye minisyon. Men yonn nan bagay ki fè listwa se ke se la premyè fwa ke Inyon Ewòp dakò pou l voye zam militè bay yon lòt peyi. ki an difikilte e se pa ti zam ke yap voye an nou tande byen yo rele sa zam letal sa vle di zam letal la se zam ki ka touye moun se pa zam ti zam piti se zam ki ka touye moun an palan de zam letal letal poum ka kenbe vokabilè vokabilè ee gwo dirijan yo se konsa tou gen anpil gen anpil gen anpil deklarasyon kap fèt an Europe paske nan moman nap pale la. E nan mwen d'une heure de tan pral gen yon reyinyon avèk avèk minis ewopeyen nan 2 nivo, premyèman gen minis enteryè e minis enteryè yo pral chita sou e kijan pou yo akeyi e refijye yo epi lòt e lòt minis yo se minis afè etranjè pou y ap gade kijan ke yo kapab kontwole e larisi e tout moun k ap finanse yo yo y ap pran mezi bankè nou konnen ke nan bank santral la yo pran mezi kont bank santral. e Washington deja pran mezi kont li, n ap gen pou n retounen sou deklarasyon ki soti nan Washington yo, epi nou konnen ke Poland li menm deja resevwa 115 mil Ikrenyen, e donk sa vle di ke apre reyinyon ant minis afè etranjè yo la, pral gen yon lòt deklarasyon k ap soti. Nou sot di ke gen 2 gwo zotobre an Ewòp ki sot pale la, Van der Leyen avèk Joseph Borrell, e yo menm yo sot pale la, pou yo gade kijan sitiyasyon an ap evolye e ki yo menm ki pozisyon Lewòp pa rapò ak tout sa kap pase la ann Ikrèn kote ke jiska prezan sitiyasyon an rete konplike sitou pou Kyèv. Donk lòt pwen ke nou kapab nou kapab siyale nan kad gè sa kap fè anpil Anpil pwovokasyon, anpil reyaksyon ki gen nan lemond. An nou fè yon ti mach aryè pou n di w ke enben gen kouvrefe sou Kyèv jiska lendi, se sa gouvènman deside e yo di w ke nenpòt moun sivil ke yo wè nan lari y ap konsidere l kòm dè sabotè. Donk sa vle di popilasyon an dwe rete lakay li. E pandansetan, gen anpil òganizasyon imanitè yo menm k ap eseye pote manje avèk refijye epi moun nan Ikrèn. E lòt pwen ankò, nou konnen ke Kyèv toujou ap reziste pa rapò ak envazyon an, epi gen reyinyon, n sot di sa deja, reyinyon minis afè etranjè. Gen prezidan an tou, prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy ki li menm, Li, daprè yon deklarasyon l fè soti, li anvi dakò pou l fè yon chita-tande, men san kondisyon. Chita-tande san kondisyon avèk Larisi, donk yo ta kapab itilize fwontyè ke yo genyen avèk Belaris la pou yo ta kapab fè chita-tande sa a, paske te gon matrakaj medyatik ki ta fèt kòmkwa ke Li menm li pa li pa dakò pou l pale ak pèsonn non e sa e deklarasyon ke mesye Zelensky a prezidan Zelensky fè a e konfime ke li vle li vle chita pale avèk Larisi men pa dwe gen kondisyon o preyalab e yo kapab itilize Belarus e pou yo kapab fè chita tande sa byenke Belarus li menm Li nou an pwoblèm la avèk Inyon Ewopèn paske yo kwè ke Belarus li menm se yonn nan se yon peyi ki fasilite tout sa ke Larisi ap fè nan peyi Ikrèn nan. Donk Pentagòn bò kote pa l, Pentagòn demanti yon nouvèl ki fè konnen, Pentagòn se depatman defans Lèzetazini, Enben li demanti ke li ta ke lame amerikèn ta itilize drone pou ede Ikrèn. Yo demanti enfòmasyon sa a. Se se Pentagòn ki fè soti kominike a pou l demanti. Gen sekretè deta ameriken an, n ap pale n ap Anthony Blinken li menm ki fè konnen ke Etazini ap voye asistans imanitè bay Ikrèn. Li konfime li konfime sa. Yo di ke y ap bay Ikrèn yon pakèt. Asistans imanitè ki ka anviwon 54 milyon dola. Etazini tou menase pou l pran sanksyon kont Bank Santral Ris la, yon sanksyon ki ka depase 600 milya dola. Donk kont bank Ris la. Donk se se deklarasyon ke Washington. Donk deklarasyon anpil deklarasyon Washington ap soti gen an Europe kounya ann gade prezidan kijan kijan kijan deklarasyon kap soti la Russie yo se dabò prezidan Vladimir Poutine ki li menm di konsa ke li kondane pakèt deklarasyon agresiv ke ke lotan ap fè e li menm li kon li kondane yo e paske li rele deklarasyon sa deklarasyon agresiv deklarasyon demeplè sa se la pozisyon de Vladimir Putin. Fò n di, refijye Ikreyen yo, yo, Ikrenyen yo, y ale nan plizyè peyi tankou Polòy, Ongri, Woumani, Mòldavi, e yo anviwon plis pase 368 mil. Lè nou di 368 mil, li ka plis toujou, paske nan moman ke nou gen enfòmasyon pou n vin ba ou l, Enben, refijye yo kontinye ap pran wout la pou y ale nan zòn kote yo kapab jwenn e pou yo kapab evakye tout sa ki pwoblèm, pwoblèm ki genyen nan peyi, nan peyi Ikrèn. Donk, an nou fè yon ti rekapitile pou n di ke premyèman, sot gen de gwo otorite nan Inyon Ewòp la ki sot pran lapawòl, se dabò. e Prezidant Komisyon Ewopeyèn nan, an palan de Ursula von der Leyen ki te pran lapawòl e gen Mesye Borrell tou, Joseph Borrell, ki se chèf diplomasi ewopeyèn nan ki pran lapawòl. Yo anonse ke gon reyinyon k ap fèt la nan yon ti moman la avèk minis afè etranjè ewopeyen yo, ap gen tou reyinyon k ap fèt ant minis afè enteryè, minis afè enteryè ewopeyen, minis afè etranjè. Ewopeyen yo tout pou yo kapab fè fas ak kriz sa. Donk, nan moman n ap pale la, enben sitiyasyon toujou konplike nan vil Kyèv, kote ke enben Larisi ap chache pran kontwòl Kyèv evantyèlman pou antre nan gwo bilding notamman Palè Nasyonal la pou yo kapab kapote pou yo kapab kapote rejim rejim Ikrenyen an. Donk jiska prezan poko gen enfòmasyon e Washington di l poko gen enfòmasyon tou ki ta fè kwè ke yo ta pran Kyèv jiska prezan. Donk sitiyasyon an rete konplike, ou kapab wè de gwo misil ki tonbe sou plizyè kote, moun yo an detrès, sitiyasyon an konplike, gon kriz imanitè. kriz imanitè doun pa, epi kriz migratwa tou ki dotre pa, men sitiyasyon an rete konplike. Lalmay di l ap voye zam, Lafrans di l ap voye tou, y ap voye asistans, Etazini tou di l ap voye 54 milyon dola asistans imanitè voye bay Ikrèn, e Lewòp istorikman ap dispoze voye dè zam, zam letal, zam ki ka touye moun. bay Ikrèn pou yo kapab reziste. Yo salye tout lidè ewopeyen yo salye kouraj, tenasite lame ikrenyèn nan men yo salye tou pèp la paske pèp la yap fè kòktèl molotòv yo menm tou yap eseye kanpe devan agresè a donk sitiyasyon an konplike. Nou deklare la pèmanans. E n ap retounen paske gon reyinyon ki pral fèt la nan yon ti moman la an Ewòp ak minis yo. Donk n ap retounen pou nou ba ou ki sa ki soti nan reyinyon sa a avèk minis yo. Donk se an gwo sitiyasyon an jan li ye nan peyi Ikrèn. Rete branche, n ap vini. E ou kapab konsilte tout paj nou yo. E ou kapab ale sou Facebook kote w ap suiv mwen la. Ou kapab ale sou voa Nouvelles. Ou kapab jwenn nou. Nou sou Instagram, nou sou Twitter. Donk se tout ekip la ki an branl pou kapab kouvri l pou ou. Yè ou te gen Jean Robert Philippe e gen Sandra Lemaire avèk Fred Cahimit, yo menm y ap kouvri tout bagay pou kapab gen tout dènye enfòmasyon konsènan gè la. Mwen se Jacquelin Belizaire, n ap retounen petèt nan 2 zèdtan paske n ap tann ke reyinyon an fin fèt an Ewòp pou nou vin di ou sa ki pase, ki sa ki soti. Mèsi pou atansyon nou, mèsi pou fidelite nou. Mwen se Jacquelin Belizaire, bonsoir et à plus tard.